Bonjou bonswa tout moun, byenveni nan koze korona, se Doktè Eliot Pierre, sa se nimewo 239 lan, kote n ape fè le pwen sou maladi a e wè kòman chif alapui. Kesyon an ye, e se konsa nou fè li, chak wikend. Anben, kovid 19 lan, li kontinye ap bay pwoblèm dan le mond. Anben, varyan omikwon yo y ape double chak 2 a 3 jou an Angletè e se menm bokou pli rapidman. An Ekòs, anpil peyi oblije ap pran de mezi de restriksyon paske jisteman anben gen gwo flanbe nan anpil peyi. Lafrans avèk plis ke 2 mil 500 malad an swen kritik, malad ki grav, anben presyon sou lopital yo yape ogmante e sa enkyete anpil an Frans. Tankou nou di li, anpil peyi ap pran de mezi, tankou pa egzanp obligasyon pou vaksinen pou swanyan yo, moun k ap travay lopital yo, tankou an Almay e nan de lòt peyi, tankou paspò vaksinal nesesè, tankou O Pewou, selon l'AFP, Ajans Frans Près, anben gen plis ke 5 pwen 3 milyon moun ki mouri deja dan le mond. Lèzetazini se peyi ki li menm gen plis moun ki mouri devan Brezil, apre sa ou gen Lend, gen le Meksik, apre sa ou gen Larisi. Selon l'OMS, anben si yo tenye kont de kantite moun ki mouri dirèkteman e endirèkteman lye a Kovid 19 lan, anben bilan pandemi an dan le monn li ta kapab 2 a 3 fwa pi wo. Pa bliye ke dan le monn gen plis ke 269 milyon moun ki te fè kowona, gen plis ke 21 milyon moun ki se de ka aktif, sa vle di ki gen kowona jounen jodi a. Pami yo gen plis ke 5 milyon 300 mil moun ki mouri de Covid 19, swa yon to de letalite, sa vle di lè w fè rapò ant kantite moun ki enfekte ak moun ki mouri yo, To de letalité a se 1 pwen 97 pou san. Moun ki geri se 89 pou san, pli de 242 milyon moun. Epi, pou vaksinasyon an, bela pa avanse seryezman. Anpil moun ape vaksinen, pandan ke kan menm anpil moun retisan a kesyon vaksinasyon. Ou sonje tout sak pase o Zantiy, Matinik, Gwadloup, men tou nan anpil peyi kote anti-vaksen yo toujou ape manifeste. An Ayiti pa egzanp, ou gen anpil moun ki toujou rekasitran a kesyon vaksinasyon an, se sa ki fè anben kanpay vaksinasyon an Ayiti la mache Piti piti, anben gen plis de 56 pou san popilasyon nan mond lan ki vaksinen. Sa vle di plis de 4 milya 300 milyon moun deja vaksinen dan le mond. Lèzetazini gen plis ke 817 mil moun ki mouri, yo gen plis ke 9 milyon ka aktif epi yo vaksinen plis de 480 milyon moun. Le Brezil gen plis ke 616 mil moun ki mouri de Covid 19, yo gen plis ke 157 mil ka aktif epi yo vaksinen plis de 319 milyon moun ou ankò plis de 319 milyon dòz vaksen distribiye nan peyi sa yo. Lend Gen plis ke 475 mil moun ki mouri, yo genyen plis ke 94 mil ka aktif, epi yo distribye plis de yon milya 300 milyon dòz vaksen. Le Meksik gen plis ke 296 mil moun ki mouri, plis de 349 mil ka aktif, epi yo vaksinen plis de 135 milyon 400 mil dòz vaksen distribye nan Meksik. Larisi gen plis ke 288 mil moun ki mouri, yo gen plis ke 988 mil ka aktif, epi yo distribye plis de 133 milyon dòz vaksen. Le Pewou gen plis ke 200 mil moun ki mouri, yo gen plis ke 2 milyon ka aktif, epi yo distribye plis de 43 milyon dòz vaksen. Wayòm Ini gen plis ke 146 mil moun ki mouri, yo gen plis ke yon milyon 100 mil ka aktif epi yo distribye plis de 120 milyon dòz vaksen. Lafrans gen plis ke 120 mil moun ki mouri de Covid 19, yo gen plis ke 799 mil ka aktif epi yo distribye plis de 111 milyon dòz vaksen. An nou ale pi pre nou nou wè peyi Kiba ki p gen plis ke 8 mil 300 moun ki mouri de Kovid 19, yo gen pli de 390 ka aktif epi yo distribye pli de 28 milyon dòz vaksen. La Repiblik Dominikèn gen plis ke 4,200 moun ki mouri de Covid 19, yo gen plis ke 1,600 ka aktif epi yo distribye plis de 13 milyon dòz vaksen. An nou wè pou peyi Dayiti kòman kestyon an ye, se depi Covid 19 rantre nan peyi Dayiti, gen plis ke 761 moun ki mouri de covid 19 epi jounen jodi a nou gen plis de preske 3 mil moun ka aktif ki gen kowona epi selon statistik depi 8 desanm nan ou gen plis ke 4 mil 800 moun ki kouche Lopital, to de letalite a nan peyi Dayiti se 2 pwen 95 pousan e kantite moun ki vaksinen konplètman se plu de 69 mil 835 moun. Donk ou konprann trè byen ke sitiyasyon an anben li toujou enkyetan non sèlman dan le mond men osi an Ayiti kote n ape mande moun yo Toujou pran prekosyon yo, sa vle di, lave men ou, pote mask, dezenfekte tout kote w ape sèvi, epi kore pa bliye maladi a li menm li toujou la, donk prekosyon pa kapon, siveye kò w pou ke anplis de lòt pwoblèm ke nou gen anndan peyi Dayiti pou covid 19 lan, maladi kowonaviris li menm li pa fè la dènye sou wala donk madam mesye nou te byen kontan ko ta pe tande kou tap gade se te doktè Eliot Pierre na pe baw randevou la pwochèn fwa.